Malgre desizyon gouvènman dominiken an nan Pakto Nasyonal la, avan fen manda Abinader la pou yo kapab dote Ayisyen yon nouvo ti kanè tanporè travay nan nouvo pwosesis sa ki kapab pèmèt kèk ladan yo benefisye viza travay avèk rezidans epi nasyonalite dominiken pou yo kapab rete legal sou sòl dominiken an. Men sa pa anpeche ke Policía Nacional Dominicana ak Fuerzas Armadas de la República Dominicana kontinye Ogmante ak vijilans migrasyon an pou depòte Ayisyen sou teritwa nasyonal Dominikana. Yon lòt kote Ayisyen yo kontinye kite la República Dominicana volontèman pou y ale lakay yo depi moman konfli a leve ant nan moman konfli nan fwontyè Dominico-Haitiano a, Anpil Ayisyen kontinye debake Ayiti, anpil pa makòn pou yo abandone la República Dominicana. Anpil moun te estime anpil Ayisyen te kite la República Dominicana pou vwayaje ale Nikaragwa, menm jan anpil lòt Ayisyen tankou atis yo ki yo te konn wè k ap fè film sou plas piblik, anpil lòt espas, yo pa wè prezans moun sila yo, yo kite yo ale nan lòt peyi. Pa bliye anpil nan moun sa yo te gen viza Men yo pa ka tcheke ak viza sa yo, yo deside lage pye yo. Anpil lòt ayisyen volontèman kontinye kite la República Dominicana pou antre Ayiti. Sepandan vijilans bi avèk polis polifwont ayisyen yo kontinye ogmante sou tèritwa nasyonal Haitiana. nan fwontyè a pou yo kapab anpeche ke pwodui ki soti nan República Dominicana antre sou teritwa nasyonal ayisyen an apre yo ta fin dekouvri ta genyen 27 pochèt san ki soti nan República Dominicana ki ta chaje avèk sida ke gouvènman ke la República Dominicana ta voye vann oubyen anvayi Ayiti. Se vre sida se yon maladi anpil moun lèw chèchel ou kapab pranl men la República Dominicana voye vann Ayiti maladi sa e sa pouse otorite yo pou yo kapab pran desizyon sa yo pou yo ogmante vijilans fwontyè a pou anpeche ke oken pwodwi soti nan República Dominicana antre an Ayiti. Yon lòt kote, sou teritwa nasyonal ayisyen an gouvènman gouvènman ayisyen an pran wont nan moman kanal la ki se toujou KPK, yon mo ke gouvènman dominiken an toujou panse selon Abinader lè se ta kanal la k pral kanpe men se pa janm sa ke kanal la p ap kanpe pito bò kote ayisyen yo. Gouvènman Abinader gouvènman ayisyen an Ariel Henry voye yon delegasyon al chita avèk komite kanal la nan Wanament men sa pa pote anyen komite a bat yo Kouri dèyè dèyè Ariel Henry se ta chal bare yo ta rele dèyè Ariel Henry dèyè delegasyon sa ki ta debake lòt bò a. Sepandan, komite kanal la fè konnen yo pap pran nan entimidasyon yap kontinye avèk pwosesis la pou yo kapab rive inogire kanal la. Men, bò kote komite oubyen delegasyon ki soti bò kote Ariel Henry a nan leta a, yo di yo pa gen pwoblèm, y ap tann yon lòt moman pou yo kapab chita ansanm avèk komite kanal la. Sepandan, komite kanal la fè konnen ke yo pa t janm resevwa pyès nòt ki soti bò kote Ariel Henry. Selon Jacques Sauveur Jean, Jackito, ansyen senatè de la República de Haiti, Li ta fè konnen ke se kòmsi se nan yon savannen ke yo prale. Yo pa t bay pyès envitasyon. Se tande yo tande sa t ap fèt nan radyo epi delegasyon sa a ta debake sou yo vrèman nan Wanament. Men sa pa anpeche ke kominote a, ke komite a kontinye travay, resevwa don, donasyon pou yo kapab. avanse avèk pwosesis sila a kote sou kont komite a ta deja genyen anviwon 21 mil 21 milyon goud 21 milyon goud avèk 40 mil dola ameriken ki ta deja disponib selon sa jounal ayisyen Le Nouvelliste ta deja rapòte mwen te di nou sa deja yè nan yon emisyon. Donasyon yo kontinye ap ogmante pou kanal la nan tout kote nan mond lan kote ayisyen yo kontinye ini yo e sa ki parèt lèd devan dominiken yo ki ta vle pou yo bloke pwojè sila e pwojè a pap janm bloke e koz ayisyen yo kontinye ini avèk sa sa pwouve ke menm si nou ta gen ti dezakò ayisyen ta gen ti dezakò antre yo men sa kapab rezoud lè yo vle fè yo kapab fè. ki se yon wont pou gouvènman ayisyen an. Pandan gouvènman ayisyen an rete ap dòmi, yo fè kòmsi yo pa t rekonèt mouvman sa a, men sepandan ayisyen yo nan mond lan, yo menm yo deside fè yon bagay ki bon pou pèp la, yo deside fè l san prezans gouvènman an. Ebyen, se ta yon desepsyon ke gouvènman Ariel Henry a ta pran devan, ta pran nan komite kanal la oubyen devan pèp ayisyen selon tout sa k ap kouri nan medya ayisyen kou La República Dominicana. Nan Wanament, nan Dahabong, kontinye genyen gwo mobilizasyon, pa sèlman Dahabong, men se ta sou tout fwontyè ki pataje avèk Ayiti, fwontyè terès la, gwo mobilizasyon nan bò pa Dominiken yo ki se antreprenè, komèsan Dominiken yo pou kapab mande ayisyen yo pou yo leve trèv ki ta genyen avèk la República Dominicana kote yo fèmen pòt fwontyè pa yo a, yo anpeche tout pwodui ki soti nan República Dominicana antre Ayiti. Sepandan anpil machandiz kontinye ap gate sou tèritwa nasyonal Dominikana a, pwodiktè yo ki rele anmwe kote anpil nan yo fè konnen ke yo pa rive resevwa èd ke gouvènman an bay la. Sepandan gouvènman gouvènman dominiken an Luis Abinader la ta fè konnen ke yo voye minis lan chita avèk yo men pèsòn nan moun sa yo yo re yo pa dakò yo refize pito chita avèk avèk avèk gouvènman an pou yo kapab rezoud kriz la e Abinader la ta fè konnen si yo pa dakò chita ansanm nan ki fason yo prale pou yo ta kapab rezoud kriz la si dabò yo pa yo pa deside chita sa se sa e Se sa gouvènman Abinader la ta li menm li fè konnen. Nan Dahabong, majistra Dahabong nan ki se Santiago Hibelong ki toujou li menm ap choute sou Ayisyen, ke Ayisyen toujou ap fè chantaj nan chak moman ke fwontyè a ta fèmen, lè Ayisyen yo vini avèk kèk kondisyon. Fwa sa a, Santiago Hibelong li menm ki kontinye rete nan ti soulye l, li prefere fè silans jan l te di l nan dat pase a ke li prefere Al remase fatra nan al leve fatra nan komine an pito pou pèmèt ke komin nan rete pwòp pandan moman sa al pa deside pale nan kriz kap travèse fwontyè a fwa sa a se pa chantaj men se tout bon ke ayisyen yo menm yo deside fè bagay la on lòt jan ebyen fwontyè ayiti avèk la república dominicana ki kontinye rete fèmen pandan moman gen gwo mobilizasyon bò kote pa otorite dominiken yo pou yo wè kòman yo kapab jwenn yon akò avèk ayiti pou kapab ouvri fwontyè a. Ebyen pandan moman yap prepare pou ouvèti fwontyè a demen kap lendi demen lendi an men sepandan bagay la kontinye rete nan sans ki ale trè di trè di pou la República Dominicana pa genyen pyès volontè bò kote pa ayisyen lèn ta byen gade ke bò kote pa ayisyen an ta gen yon kantite bò kote ayisyen an ta gen yon kantite e polis ki ta deja debake sou fwontyè a pou anpeche machandiz ki soti nan República Dominicana antre sou sòl ayisyen an. Se yon sin ki pwouve klè nan dat avan yo se te yon bagay volontè lè l te konn fèt, men sepandan selon yon atik selon yon atik nan konstitisyon ayisyen an, pwodui sa yo k ap antre kounye a pandan fwontyè a fèmen an se ta yon sòt de pwodui ilegal k ap antre. Ayisyen yo ta egzije 10 pwen esansyèl pou ke pou ke gouvènman dominiken an ta siyen yon akò avèk yo pou yo kapab pèmèt yo antre. Premyèman, nan pwodui sa yo ki te konn antre sou teritwa ayisyen an, te konn antre de manyè ilegal, pa t konn gen siveyans ki fèt sou yo. Se sa ki pèmèt ke gouvènman dominiken an te toujou panse ke vant yo te nan men ayisyen. Men sepandan, yo vini avèk plizyè pwen sa yo ki mande fòk yo respekte yo kòrèkteman avan yo kapab kontinye avèk pwosesis sila a kote fwontyè a kapab reprann nan tou lè de peyi yo. Sepandan La República Dominicana te deja mande Ayiti pou yo menm yo kapab, tout tan yo pa kanpe kanal la, pwojè kanal la pa kanpe, yo menm yo pa deside tou pou yo kapab ouvri, yo pa deside pou yo ouvri fwontyè. Abinader li menm ki estime ke pèp li ap soufri sou presyon pèp la, Abinader te kouri al ouvri frontera Dominico-Haitiano a, men sepandan, Konflikto fronteriso a kontinye rete lè sa kontinye pèmanese lè nan zòn fwontalyè a, Ayisyen yo fè konnen yo menm yo kontinye avèk kanal la, y ap tann Abinadèl pito yo poko prè pou ouvri paske Abinadèl prè li pa respekte mo pa l san kanal la pa kanpe Abinadèl deside al ouvri men yo menm yo pa deside ouvri paske yo gen kèk akò ke yo mande ki pou respekte.

Ebyen li genyen Miguel Barga se li menm ki choute byen fò sou gouvènman Abinader la ki fè konnen ke Abinader la pa respekte pyès mo lè Abinader la di fòk li tann kanal la ouvri e kanal la li menm fò l tann kanal la ta kanpe fòk ayis yo fèmen kanpe kanal la kote li ogmante migrasyon an pou kontinye dechouke migran ayisyen k ap viv ilegal sou teritwa nasyonal Dominikana e se ta yon chas kont ayisyen nan República Dominicana. Menm Ayisyen ki legal gen pwoblèm kote Policía ak Fuerzas Armadas kontinye ap rapatriye Ayisyen sa k gen lajan yo lage yo sa k pa gen lajan yo kenbe yo yo kondane yo ke anpil moun estime ke se ta yon zak malonèt e abitrè e ilegal e abitrè k ap fèt sou tèritwa nasyonal la kote anpil Ayisyen deja denonse move moman ki ap pase nan sans sa. Ebyen selon ansyen minis zafè etranjè a Miguel Balgas Maldonado se ta yon pwosesis ke yon pwosesis ki pwouve ke manda Abinader la deja fini ke l pap jwenn yon lòt manda. Karyè politik Abinader fini avèk tout pati politik PRM nan, pati ki se pati revolisyonè modèn. Li gen Leonel Fernandez ki nan FP, Fuerza del Pueblo, Fòs Pèp la. Li gen pati politik sa a ki kontinye ap ranfòse, ki kontinye ap ranfòse fòs li avèk kapasite l sou tout tèritwa nasyonal Dominikana a pou yo kapab re pou kapab pran pouvwa a nan pwochèn eleksyon k ap vini yo. Kote Leonel Fernandez fè konnen li menm li se demen se leve m ap gen pou m fè nou tande. Deklarasyon Leonel Fernandez kote l fè konnen ke li menm li se pwochen eleksyon li se pwochen prezidan 2024 ke lap ranpòte viktwa nan eleksyon kap gen pou fèt nan 2024 sou teritwa nasyonal Dominikana. Pandan map raple nou ke eleksyon 2024 yo gen pou yo fèt nan fevriye ap gen eleksyon eleksyon minisipal yo epi nan nan eleksyon minisipal nan fevriye epi nan Eleksyon kongresyal, sa yo rele kongresyal ki se kongrè a, tankou depite yo avèk senatè, e prezidansyèl, tou sa ap gen pou fèt nan mwa me 2024, kote mesyedam yo kontinye ap prepare pou yo ale nan eleksyon epi yo kontinye ap chèche ranfò nan tout, ap chèche ranfò oubyen sa yo rele nou kapab di alyans pou yo kapab mete Abinadèl atè. E Abinadèl li menm ki kontinye ap chache alyans tout kote li menm pou l kapab kontinye rete avèk pouvwa a. Sepandan Abel Martinez bò kote pa l ki kontinye denonse anpil vye zak bò kote Abinader nan gouvènman Abinader la, Abinader te fè konnen ke li ta kapab respekte anpil mo e tout mo Abinader te di yo jiska prezan pyès ladan yo pa respekte depi moman ke Abinader antre sou pouvwa se ta yon chas oubyen yon pèsekisyon kont migran ayisyen k ap viv sou tèritwa nasyonal la. Sepandan, jan m te di nou deja nan yon emisyon ke m te fè trè lontan sou platfòm sa a, kote m te di nou ke Abinader t ap mennen yon pwosesis pou yo kapab bay, yon pwosesis pou yo te kapab rive bay papye avèk Ayisyen k ap viv sou tèritwa nasyonal Dominikana. Se ta youn nan rezon ki pèmèt ke yo ta ogmante migrasyon an pou depòte Ayisyen yo, ti grennen ki rete yo, pou yo kapab ba yo papye. Men pwosesis sa a, nou wè ki gen plizyè fwa gen tantativ ki fèt bò kote Direktè Jeneral Migrasyon an, Venancio Alcántara Valdés, pou ta kapab bay Ayisyen menm papye, menm jan sa te kòmanse deja sou Enrique García, men anyen pa t janm rive mache paske yo toujou bloke yo. Men olye ke Abinader ta revoke sitwayen sa a ki nan tèt migrasyon an ki se Venancio Alcántara, M pral dese li pito ogmante pozisyon l tèlman tip sa byen travay. Men sa pa anpeche ke e Abinader vini avèk yon lòt pwosesis vrèman pou l pwouve ke li vle legalize Ayisyen lè nou konnen ke bon l pa pale de Ayisyen men lè n konnen ke nan nan obla e obla yo se ta Ayisyen k ap travay ladan yo nan sector construcción e nan agricultura. Lè n konnen sektè sa yo, en, endistri, tout bagay sa yo, se Ayisyen k ap travay nan espas sila yo, ebyen, lè Abinader di ke yo pral bay etranje papye, etranje k ap travay yo gentan wè se pa lòt nasyon, se Ayisyen yo ye, paske se Ayisyen, e moun tou k ap travay nan kondominyo yo, sa yo rele, e, k ap travay nan rezidansyèl yo, k se sekirite yo, sekirite prive oubyen gwachimann oubyen, e, m ta kapab di se, sereno, tout, moun sa yo oubyen, bi, bijrante. Vigilante tout moun sa yo, yo pral bay yon papye e yo egzije plizyè dokiman deja m te fè nan emisyon yè a ke m te bay ou menm ki patko wè emisyon yè a map swete ke wal swiv emisyon yè a pou kapab wèl wa kapab konnen kisa yo te di ladan l nan emisyon an yo te m te pale de kantite papye ke yo mande yo pou yo egzije pou moun yo bay ki kapab pèmèt ke pwosesis sa pou fèl pou kapab legal Gen moun kap mande eske DGM eske pwosesis sa kòmanse deja? Ebyen pwosesis sa a son pwosesis ke li pa yon m kapab di se ta yon dekrè prezidansyèl oubyen yon akò ki fèt avèk nasyon an paske sa fèt nan El Pacto Nacional se yon pak nasyonal yo pran pou yo fè sa men se pa kongrè a se ke se yon pwosesis ki deja antre an vigè Imedyatman ke genyen patwon yo ki deside fè l, men ou poko ka fè l san patwon w. Men anpil lòt moun ki deside fè yo depi w gen yon bon avoka w kapab kòmanse avèk pwosesis sila. Sepandan poko li poko ofisyèlman disponib men genyen pwosesis admisyon ki disponib nan paj Direksyon Jeneral de Migrasyon pou nou kapab al solisite papye nou kapab pèmèt nou legal. Pandan map mande w pou pwofite pataje videyo emisyon sa a nan tout gwoup Whatsapp, Facebook ak Telegram pou envite yon lòt moun rejwenn nou sou menm platfòm sa a ki se toujou DGM, Migrasyong Enfo Kreyòl. Pandan nap kontinye avèk emisyon an pou n di w ke monnen ki ilegal sou teritwa nasyonal Dominikana kontinye fè tout sak posib pou kapab mete w legal jan m di nou depi w travay ou kapab manje ou bre ebyen w gen ti bagay nan men w degaje w depanse fè papye w pou mete w legal paske E depòtasyon masiv la poko janman fini. Yo kontinye ap depòte Ayisyen malgre ou wè anpil la de yo deside ale volontèman. Tout moun ou ta remake k ap debake ann Ayiti avèk malèt nan men yo, kabann, se ta moun k ap viv nan nan anpil se nan kapital la, konsa anpil lòt se ta nan pwovensia yo. Ebyen yo deside ale lakay yo ann Ayiti volontèman abandone la República Dominicana koz move tretman y ap sibi nan men polis nasyonal la. Kote nou kapab wè gen menm Policia Nacional Dominicana ki ta pran kèk Ayisyen yo rankontre ki pral la ki deside kite peyi a pou menm ale lakay yo e ki menm nan bis pou prale lakay yo deside fè yo desann bis la. Gen yon gen yon sitwayen ki denonse kote ke li nan yon machin nan yon taksi li prale e al pran machin la dualte poul al lakay li ebyen polisye a dominicana rive sou li yo aretel e se ayiti li prale wi yo aretel pito al poul al avèl nan prizon jis pou yo fèl bay kòb pou yo ka lagel sepandan kotel pral a bagay yo lakay li lèl rive nan prizon an li parèt ak tout bagay yo yo mandel e kote li pral a bagay sa yo li di se lakay li ta prale polis aretel li pral ayiti ebyen nèg yo oblije lagel donk men kanmenm ayisyen yo yo denonse zak malonèt sa ke polisye a nasyonal ayiti dominicana ap jwe yon move moman. E pou m kontinye ansanm avèk nou nan sektè agrikilti nan República Dominicana kontinye ap rele anmwe pa gen ayisyen ki pou travay ayisyen ki pou travay nan zòn kanp yo ki pou plante diri e batata juca tadyote bay sa yo pa gen moun ki pou travay nan sektè a menm jan nan konstriksyon yo pa gen moun ki pou travay e ayisyen k ap travay nan konstriksyon yo sa ki gen ayisyen ki legal yo menm yo pa deside travay nan sektè konstriksyon an gen ki egzije lajan Ke yo pa janm konn peye moun nan sektè a. Bagay la di wi. Yap kouri dèyè moun yo pou nou ayisyen menm sa ki te konn ap travay koulye a yo egzije sektè a pou se pou yo ba yo plis pou yo travay yo menm fòk yo oblije ba yo plis kòb pou yo kapab ret travay. La se vrèman yon gwo koudi la pou la República Dominicana. Migrasyon se pil pa makòn yo k debake avèk plizyè inite mobil nan lari a kote m te di nou deja yo pral konstwi 3 paviyon pou mete etranje men pa gen etranje vrèman ke yo pral mete nan espas sila paske tout ayisyen deja lage pye yo abandone la República Dominicana volontèman. Sepandan, prezidan dominiken an deside legalize ayisyen men ayisyen ki deja depoze papye yo, yo poko janm bay papye. Se ki ayisyen yo pral legalize la a si yo pa janm bay sa yo papye epi lòt ki ilegal yo, yo lage pye yo volontèman jan n ap swiv nan plizyè videyo. Bonjour, bonsoir avèk tout moun kap swiv nou enpe partou, la República Dominicana, Haiti, Brésil, Chili, Etazini, Mexique, Italie, Bahamas, etc. Espesyalman avèk tout fan enkondisyonèl DGM yo ki pa janm pa branche emisyon sa a, epi ki toujou pataje videyo emisyon nou yo nan tout gwoup Whatsapp ak Facebook, Telegram pou evite yon lòt moun rejwenn nou toujou sou menm platfòm sa. Salitasyon patikilyèman avèk Pastè Mas, Pastè Marcellus Heriveau, Zacharie Erilis, Jorel Toussaint, Salitasyon avèk Blondy Ogando Rousnel Joseph avèk tout Madam Rousnel Joseph Rose Marie Martin depi nan Italie Salitasyon spesyal avèk Ifodi Pierre epi Wisner Jeudi Salitasyon avèk Rosna Gaston ti pitit ki pa janm pa plenyen fwa sa mwen k pa plenyen non Salitasyon avèk tout fanatik DGM sa yo sou sòt de moun ki la depi nan kòmansman emisyon an ki fè ke m toujou sonje non yo mwen pa vle pou moun pote jalouzi pou sa. Pou moun ki bezwen nimewo miltisèvis la, Bichanderis osi, m salye Bichanderis. Pou moun ki bezwen nimewo miltisèvis la, nou kapab ekri yo, men pa rele yo, pa mande pou mwen, se pa nimewo pa m. Nimewo sa a, se jis si nou bezwen yon sèvis, yo kapab jwenn li pou nou renouvle ti kanè a, jan m di nou deja. Si w bezwen renouvle, y ap renouvle l pou ou. Si w ta bezwen mete viza, bon, kòm mwen vin kwè viza a kanpe kounye a. Si w ta bezwen tou fè paspò, y ap fè paspò yo pou ou. Men paspò yo pa fèt Sendomeng, se Ayiti m kwè yo fè yo. Yo fèt pi chè

809 981 51 08 sa se nimewo multi service la nou kapab ekri yo yap ban nou e men se rele ekri nou ka ekri sou whatsapp pa rele yo si nap re pral rele yo oubyen voye video ba yo link imaj audio nou ka voye mesaj vokal men audio non audio se tankou lè yon moun fè yon mesaj vokal epi wal repatajel depi e sa ou fè yap blokew otomatikman e nap antre nan espas kòmantè yo poun diw. Janm di nou deja pou miltisèvis la nimewo miltisèvis lan kem ba nou an nou kapab fèl konfyans m wè gon moun ki fè yon kòmantè ki di DGM eskem kapab fè nimewo a konfyans m paka pran yon nimewo m baw epi mwen wap mande ankò siw kapab fèl konfyans sil pa bon m panse ke si yon moun ap vann yon bagay ou paka pa al mande moun nan eske sa lap vann nan sil bon paske menm sil pata bon lap oblije diw wi l bon paske li ka vann li ok donk m panse ke gen gen kèk kòmantè moun fè gen kèk kesyon moun poze ki vrèman li pa bon. E pou nimewo miltisevis lan nou kapab fèl konfyans kèlkilanswa kote nou ye. Men on moun pa bliyem di nou nimewo sa se pa nimewo pam li ye, nou pa bezwen ap ekri yo pou nal mande yo pou mwen. E sispann nou yo silvouplè mezanmi, sispann voye imaj, depi wap voye imaj se ou kap wèl. Menm si ou ta vle voye imaj dokiman ou bayo men avan ou fèl mande yo avan. Si yo diw wi wap voye imaj la wa voyel. Men si yo pa diw yo pa otorizew pa fèl pa voye ni imaj ni odyo ni pa voye link bayo. Ou ka voye mesaj vokal ou, men pa voye odyo, pa voye tou, pa eseye ap pataje bagay avèk yo pa gen rapò avèk yo. Dayè yo voye yon mesaj ba ou, li mesaj ke yo voye ba ou a, m tap li l deja yè m te di nou sa, li mesaj la pou w kapab wè e sa yo di ladan l paske rezilta yo li ladan l. Pa bliye jan yo di nan mesaj la yo pa jounalis, yo pa M Imigrasyon, yo jis se yon milti sèvis, yo kab ofri nou tout sèvis sa yo. Epi pou moun kap mande pou viza, viza poko disponib, fòk nou kapab tann, lè gen viza disponib mwen menm map di nou viza disponib ok. Epi map kontinye poum di nou tou pa mande pou mwen ankò, map repetel pa mande pou mwen paske se pa nimewo pam li ye pa mande pou mwen. Lèw pataje bagay avèk yo san rezon se bloke yap blokew se rezilta sa kap vini pou ou. Ou menm ki pa bezwen sèvis yo, pa ekri yo pa nwe yo, Kite yo kontinye travay pou yo ofri travay yo avèk lòt moun ki kapab disponib pou sa oubyen ki bezwen sèvis ke yo menm y ap bay la. Sa a m panse ke se enpòtan pou nou ta kapab swiv sa a e tande pati sa a vrèman. Ok, pa kite moun ap plede fè nou malonèt. Ou pa bezwen t al lekòl ou fè gwo klas pou w kapab konprann sa. Ok, mete w nan pozisyon pou w kapab konprann sa k bon an, sa ki kapab fè w fè byen avèk sa ki kapab tou pa rete byen. Avan moun obsève w, ou menm ou obsève tèt ou, avan moun jije w, ou jije tèt ou. Depi w te gen yon fanmi ki te leve w, m konnen Ayisyen bay timoun yo bon edikasyon. Ok. Pou nimewo a, jan m sot di nou deja, wi nou kapab fè l konfyans kèlkilanswa kote nou ye, men yon moun ki pa deside tou, se pa obligasyon. Mwen ba nou nimewo a, se jis pou moun ki gen bezwen. Si w pa bezwen, pa ekri yo. pa ekri yo ou si travay ou gen pou fè pito se rezi se chèche yon lòt moun e ki kapab ede ou si w santi tou ou an dout de yo ou pa bezwen ekri yo pral di monchè ede m paske edh m ki te ban m nimewo a m ap ekri yo pou yo ede m avèk avèk yon pwosesis non depi ou pa fè konfyans chache yon lòt moun pito fè ede w avèk sa w bezwen an paske w ap jwenn lòt moun ki kapab ede w e pa sèlman yo menm a e si m pa t ban nou nimewo a si m pa t ba w li t ap gen lòt mwayen. Epi tou nimewo sa a se pou moun ki bezwen renouvle ti kanè yo, bon lòt pwosesis mwen te di yo deja la a, men moun ki pa kapab tou e si w vle ou ka ale nan imigrasyon, bon imigrasyon fèmen vrèman men chache yon avoka e oubyen yon moun ki travay nan imigrasyon gen konesans nan sa pou yo fè pwosesis yo pou ou. Pa bliye si w gen ti kanè a, E avan ou menm ki bezwen bal boustè, avan ou bal boustè, toujou fè yon fason pou kapab fon konsiltasyon ladan l pou konnen eske li bloke. Konsiltasyon an se peye wap peye pou sa men yo pa touche anpil lajan pou sa. Ou ka chache yon avoka fè l, se pa sèlman milti sèvis lan men yo ka fè l pou w nan milti sèvis lan. Chèche yon avoka pou fè sa pou ou epi aprè avoka a ke w jwenn nan si ou wè ke lap bon pou ou, ou fè l men si l pap bon pou ou tou lè sa Ou pap bezwen fèl se sa kap bon pou ou a pou kapab fè. Sa a se youn nan bagay ke mwen menm map toujou di avèk fanatik RDGM yo paske nou konnen ke mwen menm ki konpòteman kem gen e avèk tout fanatik mwen yo. Map salye yon moun tankou John kap tande nou depi nou gen John e kap tande nou depi kise John Arpel kap tande nou depi nan Arroyo Hondo E nap salye yon zanmi kap swiv nou tankou Reginald Saint Julien salitasyon avèk Albert salitasyon avèk Joel Toussaint ki pa janm pa branche emisyon sa nou toujou konnenl nou genyen yon moune tankou Wilson ki pa janm pa branche emisyon sa Alfredo Joseph e avèk tout fanmil kap swiv emisyon sa depi nan los Guadicadons. Anpil zanmi toujou nou gen kap swiv emisyon an nan zòn sila paj ofisyal lòt e lòt zanmi yo vrèman anpil nou pap kapab poun ta chonje non yo mwen pa gen pòtab nan menm m konnen gen anpil moun kap tann salitasyon la pou dezyèm ki pral salye yo men koz m pa gen pòtab nan menm poum ta kapab li m pa gon lòt pòtab nan menm poun kapab li yo fèm pa kapab ban nou l. Nou konnen ke mwen renmen nou anpil, m paka pa pote emisyon an pou nou, se sak fè ke mwen fè emisyon sa a pou nou jodi a la, mwen pote emisyon an pou nou. Men an reyalite, mwen pa tap an mezi pou m ta kapab pote emisyon pou nou jodi a, tèlman mwen genyen okipasyon konsa jodi a la. M pa tap kapab pote emisyon pou nou vre jodi a. E map anrejistre la, m pa gen oken pòtab nan men m, E m pa gen aparèy devan m paske e se yon fason m fè pou m kapab anrejistre emisyon pou nou paske m konnen n ap tann sa. E m gentan abitye nou avèk sa. Chak jou ke m pote yon emisyon pou nou tankou le dimanch se avèk 7 è e 30 yo n ap jwenn emisyon an. Epi nan jou semèn nan se e dia de dia de la semana se e a la a nueve nevè kenz n ap jwenn li. E anpil moun k ap mande tou an Ayiti k ap di kisa k pase 2 jiyè mwen wè Lèm rele yon moun an Ayiti poum pale ansanm avèl, moun nan di gon bagay kap pase. Ebyen nan men sak pase. Nan pwoblèm ki gen an Ayiti, yo konn chanje orè a, dèfwa gen inèdtan anplis la República Dominicana, dèfwa gen inèdtan de mwens. Ebyen koulye a lèw gade orè orè Ayiti a koulye a orè a chanje e yo pa gen menm lè avèk yo chanje orè yo koulye a. E m pa te, se yon zanmi ki te voye l ban mwen, ki voye l ban mwen pou m te kapab konfime li pou li. Men m ap gen pou m pale nou plis sou fenomèn sa pou n kapab konnen ki rezon ki fè yo chanje l, lè yo konn chanje l la, e pou ki rezon, ki sa sa kapab koz lè yo chanje orè a. Ebyen se la m kite nou, m swete jwenn nou nan yon lòt emisyon parèy sou menm platfòm sa k se toujou DGM, Migrasyong Enfo Kreyòl.